Tik tak Tik tak Ba la pou ou va vann Tik tok Tik tok Ok tik tok Tik tok Ok good Tik tok Ok Mezanmi son plèzi pou mwen antre lakay ou nan salon an nan kizin nan sou laptop la sou telefòn nan pou mwen fè emisyon sa a aswè a. Avè polis la, avè danje. Jimmy danje.
Avè polis la. Blan vle salye Jimmy danje. Blan si w ap salye Jimmy danje ou pa ka melanje l avèk polis. Konprann? Ou byen w chwazi youn pou kounya.
Wi. Epi pou salye. Eli danje, m mande bonjou anpil. Ou renmen m anpil, ou pran pou mwen. Moun yo di m konsa, si m te fè anpil lajan avè mwen menm.

Banm tradwi. E ti li poko ase gwo. E ti li poko ase gwo kay. Ok. E frè m yo an sèl li genyen, Sonson, Brinèl, Kazimi. Hum. Eh. Antit pa genyen, Antit genyen Ayiti. Hum. Eh, Sonson di genyen avè Brinèl. Ok. Avè, avè
Sonson. Ok. A Kazimi.
Ok. Se ki ve di m pral tradwi pou blan an, paske nou konnen blan se mwen k konprann kreyòl li. Blan fè nou konprann ke. E frè l la, Isini ki se mwen menm, e pa t fè lajan avè l vre nan TikTok, se kounya nou gen yon account TikTok. Se sa blan an vle eksplike. Yo di w poko achte kay. Mwen poko achte kay, se sa blan an vle eksplike paske ou konnen blan li menm li pale kreyòl fransize e mwen menm mwen son moun k ap tradui pou li. Blan an vle fè konprann li salye Jimmy Danje, li salye Jimmy Danje ki te pran pou li. E bagay la rive nan zòrèy blan, li rive nan zòrèy manman m, li rive nan zòrèy nou tout 12 fanmi an kote ke Jimmy Danger te brave danje a pou l te reponn pou mwen avèk blan prèske pou tout fanmi an. E manman m apresye sa, e manman m voye salitasyon spesyal pou Jimmy Danger. E n ap di tout zanmi k ap gade live la, se pa lè yon moun di yon bagay mal sou yon moun epi nou voye l ale, nou pataje l. Ebyen pandan nap pale de Jimmy Danger la pandan blan aprann ke Jimmy Danger te pran pou li ebyen blan renmen sa blan te priye talè a sou youtube chante pou Jimmy Danger ebyen kounye a se sou Facebook nou ye tankou manmanm e blan repete menm bagay la ankò li di Jimmy Danger good job paske nou moutre blan video a kote Jimmy Danger ap pran pou blan e Jimmy Danger te di yon bagay ki trè zenpòtan m pa konnen. M poko janm jwenn yon moun ki demanti Jimmy Danger. Jimmy Danger te fè konprann ke se li menm ki mèt entènèt la, se li menm ki bay blan avè m pase, which is nou dakò san pou san, e blan konn sa tou. So, poko janm gen yon lòt youtuber oubyen yon zanmi nan Facebook demanti sa Jimmy Danger te di a. E nou, nou dakò avè l? So far, se li menm vrèman ki mèt entènèt la nan, nan tan pa l la, e chak moun gen tan pa yo. e m ka di moman sa se moman Jimmy Danger, aprè Jimmy Danger m ka di se blan, paske moman sa se moman blan, e nan tout kamyonèt an Ayiti, nan tout lavil se de blan y ap pale. So, jodi a nou vin fè yon anons spesyal a tout zanmi blan yo, tout fanatik mwen yo. Polis yo, polis la tou, polis la te remen m.
Blan salye kòmandan Mario. Blan byen avek yon polis. Nou di merci a tout zanmi ki gentan ba nou star. Jann sa tande a la a blan ap bay mèt entènèt la love mèt entènèt la mèt rezo a nèg ki pi popilè sou rezo a la a nèg ki gen plis moun la a kap gade lèl live ok nèg ki lèl rive yon kote moun plis anvi fè foto avèl ke yon atis tankou Richie m ta vle di kelkeswa atis nan 8 ème ane la a. E mezanmi e ayisyen e fòn kite ipokrizi dèyè menm lè nou gentan pa renmen Jimmy Danger fason jan misye fè e show la nou gentan pa renmin men fòk nou admèt ke misye se youn nan nèg ki pi popilè nan moman la ok misye valide blan misye dakò avèk Rosny Leonèt fason jan lap itilize blan sou entènèt la e nòmal gen kòb sou entènèt la e nòmal pou nèg a fè kòb avèk frèl. Mesye si nèg a fè kòb avèk frèl, nèg la okipe frèl, nèg la, nèg la jere frèl byen, son bagay ki nòmal li ye pa gen anyen de mal avèk sa ok, enben Jimmy Danje jodi a la tonton blan ap baw lòv, blan ap baw respè, blan ap priye pou ou pou anyen mal pa rivew timoun, rete la sou videyo a, jan nou wè la la, jan sa son kòmansman poko gen anyen gen bagay kap vin dèyè toujou. Nou ka gade nan ekran la koman blan ap danse koman kè blan kontan blan avèk mennaj li sa son ti bout video m pran sou tiktak ok nan gade pou nou wè koman blan ap danse yon mizik septentrional la timoun se pa ti bagay piti e nou kapab wè ki gwo se travay e Rossini Deronette ap fè pou blan ki se gran frè l sa se gwo bagay li ye yo pa yo pa mete misye diferan e sesi e nota bene m'en pwen map fè pou nou la ok tande byen. Si nap gade poun wè ansyen video de ou nèt lèl potko menm gen Facebook lèl potko menm gen yon seri de bagay li potko menm kòmsi enfliyans sou rezo yo nan gade poun wè Rosny te toujou konn te toujou konn bay blan menm love la mezanmi nan gade poun wè lè blan te pi jèn lè Rosny te fèk ap chante nan gade poun wè blan te toujou nan mitan ou wè sam di la se yon frè Rosny te toujou renmen se yon frè Rosny te toujou admire e sosi blan tou te toujou renmen ti frèl. Nou wè sa m di nou an, men kounye a pandan le mond evoli, nou wè sa m di nou an, avèk levolisyon di tan, se nòmal, anfèt pou nèg la, pou nèg la kòmanse itilize videyo yo pou l mete sou rezo a, piske gen kòb mezanmi, fò nèg la, fò nèg la use mind li tou, m pa, sa nou pa ka gen pwoblèm avèk sa. Majorite ayisyen, majorite moun nou wè k ap pran rezo, k ap kritike Deronette, se egri yo egri, yo, pa, pa, pa nomb de vizualizasyon yo wè ke misye ap fè sou rezo a, yo egri poutèt sa. Mwen sa m di nou an, paske nèg la te toujou konn bay frè l love mezanmi, potko menm gen Facebook. Misye te toujou konn ap jere frè l byen menm bagay la ok. E se pwen sa m te vle jis fè fè pou nou. Anfèt ann al tande, ann al gade rès videyo a pou n wè kòman blan pral priye pou Djimi Danje timoun. Ann swiv videyo a.

E si li ki fèm priye, m di m pap priye ankò Letenèl. Moun yo pran pou amwen Letenèl nan tout kote Letenèl. M di m pap priye ankò Letenèl. E ui se an je map priye pou li Letenèl. Bèl lanmou Letenèl. Men priye a nan mou, m fini, men bandi avèm. Bon, ou pa site non Jimmy Danje nan priyè.

Priya poko fèt ap fèt m pa konnen. Mwen konnen priya ap fèt mwen wè men moun yo ekri pou Jimmy Danger ok men kòman wap di Seyè mèsi pou Jimmy Danger nou pote pou pwoteje li paske se li menm aprè ou menm ki lèse nou pase sou entènèt la daprè sal te di pa janm gen moun ki reponn ki demantil ou konprann epi wap di Seyè a nou pwoteje tout lòt moun ki pale de nou sou entènèt la ki defann nou. Men se pa Jimmy Danger a nou te wè nou pa wè lòt yo, te gen yon dam Okap tou ou sonje dam Okap la blan m pa konn non l yon dam Okap ki tap defann nou tou. Moun Okap la pa ladann?
Li ladann men m pa sonje non l m pa konn non l. Li pran pawòl la?
Yeah e li menm ki te li tap kase vèt nan men mesye a pou nou ou konprann? Ok blan ou mèt refè priyè a. M ap fèmen zye m refè priyè a pou di Bondye mèsi pou l pwoteje Jimmy danje paske li ba nou pase nan entènèt la ok an ale. Jimmy danje
ou fèm pase nan entènèt la nan entènèt la ou ba noun Jimmy danje entènèl Jimmy danje nan mou Jimmy danje nan mou moun ayiti nan mou tou fi a nan mou tou lentènèl.

Nèg ay zanmi ou pa kap voye l ale non m konnen ou renmen chote sa non monchè chote sa pa bon non ou pa kap di pran kouraj lami kounya w gen dwa chante yon lòt chante ki di mwen vle kè w kontan jezi nan kay la ou pa sonje mizik la m te chante l avan mwen vle kè w kontan jezi nan lavi w.

Se toujou yon plezi pou nou menm ekip K Info a pou nou di mèsi ak sila yo ki sot gade videyo a. E ou menm tou ki resevwa notifikasyon an ki pa disponib nan moman an, m konnen w pral gade l aprè, nou di w mèsi pou sa. E se gras a ou menm tou ki koz chanèl K Info a rive nan nivo li a la a. A chak fwa w gade videyo nou yo, se yon gwo sipò ou ba nou. E se si nou pwomèt ou tou, n ap toujou pote bon kontni pou ou ki enteresan. Menm si w te gen pitit ou, timoun piti bò kote w, Pou pa gen kenn pwoblèm pou w gade yo. E videyo sa li gen li gen konsèy ladann. M espere ke nou te gade l rive jis nan fen an. E m espere tou nou te aprann anpil bagay nan videyo sa. E se yon sèl mwayen pou w toujou gen videyo nou yo se rete konekte avè nou abòne avèk chanèl la aktive ti klòch notifikasyon w konsa a chak fwa gen yon nouvo kontni sou chanèl K Info a w ap jwenn li de fason otomatik. Babay tout l moun n ap kwaze touswit pou yon lòt nouvo videyo k ap pi enteresan ke sa w sot gade a la.